Donk nou travay de konsè avèk la psikoloji de limaj pou nou ede moun nan konnen fason pou l abiye l pou tèl ou tèl okazyon e sitou pou sa l ap regle nan sektè daktivite ke l ye, kòman pa egzanp pou konnen yon medsen kapab abiye diferaman de yon jounalis, tou depan de kote de kote yo prale e de mòd de vi ke y ap mennen. Ke y ap mennen, egzakteman.
E donk e. Madjani gen yon platfòm rezo sosyo ke yo kapab swiv li?
Wi, se sou Instagram byen sur, Elegans Kretyèn 27, se la ke nou kapab rete konekte, lè genyen rankont, konferans yo, deba etc. Se la tou nap jwenn ti konsèy. Pa mal de konsèy si nou ka di l konsa. Il faut dire aussi que poukisa li elegans kretyèn se parce que mwen menm mwen son kretyèn e mwen rann mwen kont ke se yon se yon pati ki pa vrèman manyen nan e sosyete evanjelik lan si nou ka di l konsa se e mòd nou pale de prèske tout bagay legliz nou okipe nou anpil de enteryè de nanm de lespri men le kò nou mete l un pti peu a l'ecart donk

E ka gon moun deja ki konn tande pale de mo sa, ka gen moun ki konnen ki sa li ye, men ka gen moun tou, e byen petèt pa inyorans ou byen e pa mank de fòmasyon, yo pa e konnen sa li ye pwokrastinasyon. E ki sa pwokrastinasyon an ye e Madjine?

ke nou ka fè o moman aktyèl, men nou repòte l pou yon lòt dat, swa pou le landemen, swa pou pi ta, anpil fwa parès fè nou fè l. Donk se, se, se, an gwo se sa, se le fè de repòte kèlke chòz ke w pouvè fè ojoudwi, o moman menm, a, a yon dat ilteryè. E se, se yon bagay byen petèt ki pa bon pou, pou moun ta pwokrastine.
Byensi! Ok. E,
donk pwokrastinasyon an se sa, se, se lè ou mete yon bagay ou ta dwe fè, pa egzanp yon lekti ou ta dwe fè, e nan moman ou di kon sa ke m a fè sa pi ta. Nenpòt ki travay, nenpòt sa ki pwodiktif, nenpòt travay ki pwodiktif ke ou repòte pou yon dat ilteryè, ou pwokrastine. Egzakteman.
Donk, e. E pa gen yon, pa gen yon moun ki pale de pwokrastinasyon avan e ki sa, ki sa yo di de pwokrastinasyon an? Humm, gen yon, gen yon dikton m renmen e m toujou pataje ansanm avèk sitou pwòch mwen. Ok.
Se Martin Luther King ki di l, li di, La procrastination est comme une couverture chaude et douillette qui te dit, Tu peux le faire plus tard, pas maintenant. Men rappelle toi, plus tard devient souvent jamais. Nou toujou reporte la demen e la grand majorite de fwa nou pa fè l reyèlman. Donk, mm-hmm. demen an va janm vini. demen an va janm vini. Mm-hmm. E donk, ebe, eh e moun yo gen ta konnen sa ki prokrastinasyon an, men ki sa ki koz yon moun kapab E rete nan pwokrastinasyon oubyen tonbe nan pwokrastinasyon? Yon trè bèl kesyon. Li gen anpil koz. Gen anpil koz. Premyèman, li kapab di avèk lanksyete. Ok? Strès ki asosye avèk sèten tach ke nou gen pou nou fè. Pa egzanp, an nou di, mwen menm, youn nan, ok, banm pran, m renmen pran egzanp. Ok. Youn nan bagay m konn pwokrastine anpil ladan l se lè pou m fè spò le maten. Ou konnen gen moun ki, jan yo di an anglè, morning person, gen moun ki evening person. Mwen men mwen plis, sa mwen men fè ki pwodiktif, mwen men fè le maten. Men malerezman, spò, trè pwodiktif, men mwen pa remen fè spò le maten. Don, m toujou ap repouse l pou apre, ok? Li stress, stress. Mwen deja genyen nan tèt mwen pou spò a, deja pouse m pa fè l ankò. Donk pouse pouse m a mete la a a plus tard oubyen a a yon lòt lè. Donk li kapab di avèk lanksyete, avèk strès ki asosye avèk tach ou vle reyalize a. Li kapab di egalman a yon fèb estim de swa, paske ou estime ou pa a la otè pou tèl ou tèl tach. Ok, ou ka ou mete nan tèt ou ke m m pa va rive fè sa oubyen sa. Li di egalman avèk paske ke moun nan twò pèfeksyonis. Ok.
Li ta renmen fòk sa tèlman byen, pa konnen, an nou di m ap fè spò a fòk mwen, fòk m ta gen yon bèl chep nan yon semèn, fòk tach la fèt byen, epi ou jis pa, pa, le fè ke ou pa wè pa ki mwayen sa pral reyalize jan w vle l lan, ou tou repouse l. Ok. Pou nou site ke sa yo. Ok. Eske nan le ka de yon moun ki, ki, tankou ok, m kòmanse fè spò a wi, m kòmanse fè spò a, e, epi, di fèt ke m wè a, e, bisèp mwen yo poko travay epi m bay vag, eske nou tap mete sa nan le kad de pwokrastinasyon? Enben se toujou strès, son strès wi otomatikman, mwen menm si m pa ta di yon strès, mwen m ap di pito.

Si sa se sa yo ki koz yo, gon fason pou n ta evite bagay sa yo, kòman nou ka pwosede pou n evite pwokrastinasyon?
Genyen plizyè fason ke nou kapab pwosede a sa, pou nou evite l, byen antandi. Premye choz la se konsyan ke l pa bon. Ou pa bezwen ke se moun ki pou di w pwokrastinasyon pa bon, pèsonèlman ou dwe konnen l pa bon. Ok konsyan ke reporte yon bagay ou se pou pase ke li li enpòtan pou avanse nan la vi. Ya. E yon nan banm banm banm ale direkteman nan nan nan sans emisyon an. Li enpòtan pou avanse nan la vi pou devlope tèt ou. Ya. Mètnan pou devlope tèt ou fòk. Se jan de moun ki kwè ke pwokrastinasyon pa bon. Donk se la premyè choz a savwa, se pran an kont ke pwokrastinasyon pa bon. Pran konsyans ke pwokrastinasyon pa bon. Pa tann ke se moun ki di w lè w gen rad ou pou ranje, tann m ap ok m ap fè l pita. Pa tann ke se yon moun ki pou di w ke l pa bon lè w di w ap fè l pita pandan ke se pa anyen w ap fè. Ou sou tout rezo sosyo yo, ou p ap regle anyen serye. Ò, ranje rad yo kapab ede w egalman a. Pas yon ti tan refleksyon avèk tèt ou. Ou konprann? La premyè choz se sa. Dezyèmman se fikse dè objektif klè e defini. Pou ki sa m vle fè? Pa egzanp, yon egzanp, m son jounalis e m mete nan tèt mwen m sipoze li yon liv chak trimès. Mwen pran egzanp. Ok? Mentnan, pou ki sa m vle li liv sa? Eske se pou m gen plis vokabilè? Eske se pou m ka konnen? Plis sou sa, kòman pou m pran pawòl an piblik, eksetera. M fikse de objektif klè, paske se objektif yo ki pral ban mwen konsistans, ki pral fè m konsistan nan sa m ap fè a. Ok. Twazyèmman, se ou itilize yon planin oubyen yon ajanda. Lè m di ou itilize yon planin oubyen yon ajanda, se ou mete. Lè pou chak bagay. Nou konnen nou genyen 24 è, e 24 è nou an divize an 3 tan. 8 è pou travaye, 8 è pou dòmi, e 8 è pou se detandre. Men nan 8 è m pa konnen si se pou m travay. Si m estime ok 8 è pou m travay, 8 è pou m dòmi, nan lòt 8 è de tan, si m ap pran. 4 è pou lekti on egzanp, si se lekti a ki se on tach m sipoze fè nan moman an, si se pou m fè spò, si se pou m li bib, si se pou m priye kèlkonk, ou konprann? Donk, ou me, ou, ou, ou, ou balanse bagay yo. Se pa chak jou annik deside ok jodi a m vle fè tèl bagay, non. Ou deside, ou fè yon planing, ou fè yon aj, ou òganize w an un mot. Ou òganize w. Humm. Ki lòt sa nou ka aprann? E se òganizasyon sa ki pral pèmèt ke sa w fè yo fèt a tan. A tan. Si deja ou ap pwokrastine, ou te gen yon bagay pou w fè. E demen si Dye vle, li gen yon lòt kalandriye, gen yon lòt bagay ou ta sipoze fè. Tach sa ke w di, a m a fè sa pita. Enben, li pral monte sou lòt bagay ou pral genyen pou fè yo. Mwen panse ke nou pral wè konsekans yo apre, paske wi, tout ti neglijans gen gwo konsekans, jan dikton an di l lan. E planifye sa w gen pou fè a tou, li pèmèt ke w rete motive. Li son sous de motivasyon, paske w konnen tèl lè, pa gen lòt bagay pou w ka fè ladan l, sinon. tach ou te prevwa pou li a. Pou te fè a.
Ok. Lòt pwen ankò nou kapab wè e pou evite pwokrastinasyon an se divize tach yo an peti an peti tach. Ou konprann? Chak gran tach yo, divize yo an peti tach. Mwen menm pèsonèl, sa se eksperyans pèsonèl mwen k ap pale e chak fwa m mete tout yon jounen, yon jounen chaje, se jounen sa a m pi pa fè anyen serye ladan l. Paske m tèlman ap chèche akeri lòt abitid, m ap mete lòt bagay pandan jounen an, ok, m vle fè sa, m vle fè sa, m vle fè sa, mete sou sa ke m te gen pou m te fè deja de manyè kòmsi ki la, ki rantre nan kotidyen m, nan lavi de tou lè jou. Lè m ajoute lòt sa m ajoute yo, m pa remèt anyen. Ba fanyen. Donk li enpòtan pou nou divize tach yo an peti tach. Otre choz, nou kapab egalman elimine distraksyon yo. Sa trè enpòtan. Elimine tout distraksyon lè li se nan moman pou nou pou nou fè sa nou gen pou nou fè. Fè sa nou dwe fè. Paske nou ap distrè rapid, mesaj WhatsApp ap monte, pènpòt ke se sou telefòn nou oubyen sou nan laptop la ke nap travay sa nap fè a paske nou kapab toujou itilize entènèt lan pou yon yon bagay pozitif pou yon bagay ki pozitif men an menm tan tout notifikasyon yo rete ouvè ke nou mete notifikasyon yo sou silansye de manyè aske pou nou pa distrè
egalman rekonpanse tèt ou apre chak ti efò rekonpanse tèt ou sa enpotan anpil, anpil, anpil se pou mwen jwenn avèk sa ou te di talè an Lè w te mwen, lè w te di, lè w tap pale de fèb estime de swa, yn fwa ke moun nan wè sa l te swete a pa rive dè kou, li tou abandone. Nou pa gade le bon kote de choz, ke kanmenm ou te fon efò. Li te mye ke si w pat fè ditou. Donk ou rekonpanse tèt ou, lè ou fè yon ti efò. Yon dènyè choz ki trè trè trè trè enpòtan se, Antoure w de moun ki genyen menm objektif ansanm avèk ou fas avèk sa, ki wè challenge lan osi grandyoz ke ou menm. Paske se sa ki pral pèmèt ke ou rete motive. Menm si ou menm ou ta dekouraje, gwoup ou, avèk gwoup ou ye an, l ap pèmèt ou ale vè lavan. Ankò, m ap pale an konesans de koz, sa se eksperyans pèsonèl mwen. Chak fwa mwen vle, pa egzanp, an nou di son yon lòt trimès k ap antre, m vle fè de nouvèl choz, m lanse yon challenge ant mwen menm avèk sè m eksetera, nou fè afich pou li nòmalman, nou di aske chak jou nou poste l, ok, poukisa? Nou konnen ke nou gen bezwen 21 jou pou nou akeri yon nouvèl abitid, pou vrèman yon abitid rantre nan san nou, si nou ka di l konsa. Nou konnen tou l pap fasil pou nou di jou o landmen rantre ladan l. Pou nou rete konsistan, menm si nou akonpanye. Men lè nou pran l peti a peti, gen mwayen gen fòt posiblite pou nou pou nou pou nou pou nou kenbe liy nan. Mennan, plis ou ansanm avèk moun, plis ou kapab rete konsistan, plis ou genyen chans pou atenn objektif ou a. Si pou nou site ke sa yo kòm fason pou nou evite pwokrastine. Egzakteman.
Donk, pa bliye w ap suiv yon podkas ki se Kòman e Poukwa. Nan podkas sa ou gen avèk ou Charlot Ander e The Charder L'Authentique. Ou kapab suiv mwen sou rezo sosyal yo tankou Facebook, Instagram, TikTok. Sou non Chadel Authentique la. E pa bliye emisyon sa apa e ap lage e chak dimanch bon 5 èr. Donk branche rezo yo epi swiv kòman e poukwa pou nou kapab konnen plis detay. Kounya la nou pral antre nan sa ki gen pou wè avèk konsekans pwokrastinasyon an. E talè ou te di konsa gen konsekans men ki Ki konsekans sa ka genyen lè yon moun ap pwokrastine? Elles sont nombreuses. Yo anpil, e jan m te di w talè a, jan granmoun renmen di l, tout ti neglijans gen gran konsekans. Paske nou gade, nou gade, m a fè sa pita kòm yon, kòm yon ti neglijans. S on ti neglijans li ye an efè. M a fè sa pita. Ou konprann? Menm yon moun dèfwa ou te gen pou te rele, ou pa rele l. E pi bon nou viv dans un monde cruel pou le moman e pi di jou la dman ou tande moun nan li pa la anko. Son ti neglijans e wap peye konsekans lan chè paske petèt on jou a lavans ou tap panse a moun nou te gen pou te rele l. Ou konprann? Donk wi konsekans yo anpil. Premye konsekans ke yon moun ki ap pwokrastine gen pou l gen pou l sibi se yon strès akru. Chak fwa ou repòte M ap fè spò a pita. M ap li liv la pita. M a ranje rad yo pita, pa egzanp. Pita gen afè pal deja. Pita plen afè pal. Mètnen, an dè gen pou l prepare emisyon an. Li gen pou l fè devwa, pa egzanp. An dè gen pou l jere la mezon. Ok? Lè tout sa yo mete ansanm, èske w rann ou kont ki nivo strès Ander ap genyen pou l jere? Donk premye konsekans lan se strès ak kou a e nou konnen ke jere strès la pa fasil ditou, s on syans li ye. S on syans li ye. Donk la tout premyè choz se yon strès ak kou ke w ap genyen. Dezyèmman w ap gen yon santiman de kilpabilite paske. Ou pral twouve, m te gen sa pou m te fè, m pa fè l, m pa fin twò bon, ou konprann? Se premye, se ankò sa ki pral bese estim de swa ou, ki pral fè w pèdi konfyans nan tèt ou, paske ou te gen sa pou w te fè, ou pa fè l. Donk, otomatikman, l ba ou yon santiman de kilpabilite. Yon lòt bagay, yon lòt konsekans ankò, Se yon perte de productivité. Ou vin parèt kòm yon moun ki pa productif ditou, paske sa w di w ap fè w pa fè l. Ki pa bon pou imaj ou. Ki pa bon ditou, vwala. Ki pa bon ditou. Ou ankò nan zòn de konfò w. Kèlkeswa sa pou ta fè pou ta sòti ladan l, ou toujou ap remèt li a demen. Dikou, li pa, li pa, li pa, li pa jwe an favè w. Yon lòt bagay ankò, se yon jijman sosyal. Yon jijman sosyal, yon stigmatizasyon. Nan travay ou, nan lekòl ou, nan fanmi ou, kèlke swa gwoup kote ou te kapab genyen de responsablite, ok, y ap di yo pa p bay Ander jere sa paske Ander pa yon moun de pawòl, piske sa l gen pou l fè, l pa fè. Li toujou ap pwokrastine. Ou toujou ap pwokrastine, ou toujou ap remèt ba yo a demen. Yon dosye ou gen pou rantre, pa egzanp, maten an pou patwon an jwenn li, ou di w ap fè l pita. Ò patwon an gen bezwen l avan dizè. E wèm se se a 9 è ou konte ou konte rantre. 9 è gen pa l. Ou konprann sa m di w lan? Ya. Donk ou sibi yon jijman sosyal paske moun ap gade w kòm yon gran parese. Epi ou ou ou yo stigmatize w fas avèk sa. Ok, egzakteman. Donk tout sa ki pale jodi yo la se de bagay enpòtan. M panse ke gen moun la ki te pran e k ap tande e podcast lan ki te pran kalpen yo, ki te Pran de nòt, e si gon moun ki te tonbe nan pwokrastinasyon, li li wè jodi a kisa pwokrastinasyon an ye, sa ki ka koz li, poukisa ou dwe evite pwokrastinasyon an, e kijan ou ka pwosede pou evite pwokrastinasyon an, epi koz e pwokrastinasyon an ka genyen sou lavi ou, e sou devlopman pèsonèl ou, oubyen sou antouraj ou. E. Eske ou pa tap di yon bagay avan nou fini Madjani? Ben, m ap konplimante w dabò pou chwa sijè a paske n ap antre nan yon nouvèl ane e se ane kote n ap pran de nouvèl dispozisyon, nou pral bat pou nou kenbe ti slogan New Year, New Me.
Ou konprann?
Donk, m panse li vrèman enpòtan, se youn nan premye bagay nou ta dwe, youn nan premye vèti nou ta dwe chèche. ki se pa pwokrastine, pa remèt a demen paske 365 jou ankò kap vini, tout sa nou te konn pwokrastine ladan yo nan sak pase yo, m panse nou kapab ratrape nou fas avèk sa. Ok.
Byen, mèsi paske w tap swiv pwodkas sa e map mande w abòne avèk medya wap swiv li a paske sa enpòtan pou ou. pou nou anpil, se sèl fason sa wap ka rete konekte avèk nou e se fason sa tou wap ka aprann anpil bagay de nou. Mèsi Madjani.
Mèsi Charlot, se ton plezi pou m ta avè w jodi a.
Dakò.